Bon nou menm ayisyen kijan nou fè ye konsa m tap fè yon live e rezon ki fè map fè ti video sa se poum kapab rektifye pou Medjine paske m konnen son chanteuse parèy mwen m konnen kijan sa difisil lè fanatik ap eseye mete nou dozado ant de chanteuse gon fanatik ki pozem yon kesyon l dim sam panse de Medjine mwen avèk tout senserite m mwen di kem twouve ke vwa Medjine son benediksyon pou etchenmay la pou endistri ayisyen an lèm fin di sa epi moun nan dim. Si l ta mande w fè yon mizik èske w pap fè mizik la avè l? Mwen di of course map fè mizik la avè l. Sa se avèk yon kè kontan. Nenpòt mizik ki ta genyen, li ta ka mande nenpòt staff li oubyen li menm li te gendwa vin ekri, map kontan fè yon mizik avè l. Se menm jan tou mwen menm si m gen mizik la avan, map kontan pou mwen menm pou m ekri l pou m di l ke Medjine m gen ann fè yon pwojè ansanm. Se pa ke m te gentan di ke m gen talan pase ti fi a oubyen ti fi a gen talan pase m. Nou konsa twòp, nou gentan ap kreye yon zen, kreye yon diskisyon nan mitan nou e ke kòmsi m santi m pi gwo atis pase Medjine. M pa nan fè konpetisyon, sa pa enpòtan. Sa pa entèdi. Bedjine, elle a une très belle voix. Se, se youn nan vwa ki vini nan etchenmay la, ki vini nan, nan, nan endistri a, ke mwen menm mwen kontan, m santi m beni, paske elle a une très, très, très belle voix. So, m ap kontan chante avèk Bedjine. Nenpòt lè nou gon mizik, nenpòt lè, Bedjine konnen tou, nenpòt lè l gon mizik ki pare, l ka ekri m, oubyen l ka fè staff li ekri m, m ap toujou kontan chante ak Bedjine, paske m twouve ke. Vwa Bedjine se youn nan benediksyon ke nou genyen nan mizik. Bon nou menm ayisyen kijan nou fè ye konsa m tap fon live e rezon ki fè map fè ti video sa se poum kapab rektifye pou medjine paske m konnen son chanteuse parèy mwen m konnen kijan sa difisil lè fanatik ap eseye mete nou dozado ant de chanteuse gon fanatik ki poze mwen kesyon l dim sam panse de medjine mwen avèk tout senserite mwen di kem trouve ke vwa medjine son benediksyon pou etchemay la pou endistri ayisyen Lè m fin di sa, epi moun nan di m, si l ta mande w fè yon mizik èske w p ap fè mizik la avè l? Mwen di, of course m ap fè mizik la avè l, sa se avèk yon kè kontan. Nenpòt mizik ki ta genyen, li ta ka mande nenpòt staff li oubyen li menm li te gendwa vin ekri, m ap kontan fè yon mizik avè l. Se menm jan tou mwen menm si m gen mizik la avan, m ap kontan pou mwen menm pou m ekri l pou m di l ke Medjine bon ann fè yon pwojè ansanm. Se pa ke m te gentan di ke m gen talan pase ti fi a oubyen ti fi a gen talan pase m, Nou konsa twòp, nou gentan ap kreye yon zen, kreye yon diskisyon nan mitan nou e ke kòmsi m santi m pi gwo atis pase Medjine, m pa nan fè konpetisyon, sa pa enpòtan, sa pa enteresan. Bedjine elle a une très belle voix se youn nan vwa ki vini nan etchemay la ki vini nan endistri a. ke mwen menm mwen kontan m santi m beni paske ke elle a une trè trè trè bèl vwa so map kontan chante avèk Bedjine nenpòt lè nou gon mizik nenpòt lè Bedjine konnen tou nenpòt lè l gon mizik ki pare l ka ekri m oubyen l ka fè staff li ekri m map toujou kontan chante ak Bedjine paske m twouve ke vwa Bedjine se youn nan benediksyon ke nou genyen nan nan nan nan mizik.

E rezon ki fè map fè ti video sa, se poum kapab rektifye pou Medjine paske m konnen son chanteuse parèy mwen, m konnen kijan sa difisil lè fanatik ap eseye mete nou dozado ant 2 chanteuse. Gon fanatik ki poze m yon kesyon li di m sam panse de Medjine. Mwen avèk tout senserite m mwen di kem twouve ke vwa Medjine son benediksyon pou etchenmay la, pou endistri ayisyen an. Lèm fin di sa epi moun nan di m, sil ta mande w fon mizik eske w pap fè mizik la avèl? Mwen di of course map fè mizik la avèl, se avèk yon kè kontan. Pou nenpòt mizik ki ta genyen, li ta ka mande nenpòt staf li oubyen li menm li gen dwa vin ekri. M ap kontan fè yon mizik avè l. Se menm jan tou mwen menm si m gen mizik la avan, m ap kontan pou mwen menm pou m ekri l pou m di l ke Medjine bon ann fè yon pwojè ansanm. Se pa ke m te gen tan di ke m gen talan pase ti fi a oubyen ti fi a gen talan pase m. Nou konsa twòp. Nou gen tan ap kreye yon zen, kreye yon diskisyon nan mitan nou e ke kòmsi m santi m pi gwo atis pase Medjine. M pa nan fè konpetisyon. Sa pa enpòtan. Sa pa enterese m. Bedjine elle a une très belle voix se se youn nan vwa ki vini nan etchenmay la ki vini nan nan nan endistri a ke mwen men mwen kontan m santi m beni pase ke elle a une très très très belle voix so map kontan chante avèk Bedjine nenpòt lè nou gon mizik nenpòt lè Bedjine konnen tou nenpòt lè l gon mizik ki pare l ka ekri m oubyen l ka fè staff li ekri m map toujou kontan chante ak Bedjine pase ke m twouve ke Vwa Bedjine se youn nan benediksyon ke nou genyen nan mizik. Bon nou menm ayisyen kijan nou fè ye konsa m tap fon live e rezon ki fè map fè ti video sa se poum kapab rektifye pou medjine paske m konnen son chantez parèy mwen m konnen kijan sa difisil lè fanatik ap eseye mete nou dozado ant de chantez gon fanatik ki poze mwen kesyon l dim sam panse de medjine mwen avèk tout senserite mwen di kem trouve ke vwa medjine son benediksyon pou etchenmay la pou endistri ayisyen Lè m fin di sa epi moun nan di m, si l ta mande w fè yon mizik èske w p ap fè mizik la avè l? Mwen di of course m ap fè mizik la avè l, sa se avèk yon kè kontan. Nenpòt mizik ki ta genyen, li ta ka mande nenpòt staff li oubyen li menm li gen dwa vin ekri, m ap kontan fè yon mizik avè l. Se menm jan tou mwen menm si m gen mizik la avan, m ap kontan pou mwen menm pou m ekri l pou m di l ke Medjine bon ann fè yon pwojè ansanm. Se pa ke m te gentan di ke m gen talan pase ti fi a oubyen ti fi a gen talan pase m. Nou konsa twòp, nou gentan ap kreye yon zen, kreye yon diskisyon nan mitan nou E ke kòmsi m santi m pi gwo atis pase Medjine, m pa nan fè konpetisyon, sa pa enpòtan, sa pa enteresan. Bedjine elle a une très belle voix se youn nan vwa ki vini nan etchenmay la ki vini nan nan endistri a ke mwen menm mwen kontan m santi m beni pase ke elle a une très très très belle voix so m ap kontan chante avèk Bedjine nenpòt lè nou gon mizik nenpòt lè Bedjine konnen tou nenpòt lè l gon mizik ki pare l ka ekri m oubyen l ka fè staff li ekri m. Map toujou kontan chante ak Bedjine paske m twouve ke vwa Bedjine se youn nan benediksyon ke nou genyen nan mizik. Ke m te gentan di ke m gen talan pase ti fi a oubyen ti fi a gen talan pase m, nou konsa twòp, nou gentan ap kreye yon zen, kreye yon diskisyon nan mitan nou e ke kòmsi m santi m pi gwo atis pase Bedjine, m pa nan fè konpetisyon, sa pa enpòtan, sa pa.